Mwen salye tout zanmi sete klik yo sa fè lontan sa fè lontan nou pa nou pa rejwenn sou chanèl la men anfen kont nou retounen nou retounen nou di w mèsi pou pasyans ou pase ke ou demontre nou ke ou gen anpil pasyans pou te tann nou pandan anviwon yon mwa nou pa monte sou chanèl la nou pa monte videyo Men ou te la ansanm avèk nou kanmenm, nou swiv sa paske nou wè ou wè videyo yo, ou gade videyo yo, ou kòmante, ou like, mèsi, mèsi, mèsi, mèsi anpil. Videyo jodi a, nou pral montre ou kijan pou prepare dokiman yo, kijan pou prepare yo avèk telefòn, telefòn ou, telefòn entèlijan ki nan men ou nan, Ou kapab itilize l pou prepare dokiman yo pou voye bay migrasyon oubyen pou fè yon nenpòt lòt travay elektwonik ou vle fè avèk yon dokiman, avèk yon papye. Depi se papye fizik ou gen nan men w ou vle eskanerize l, ou pa bezwen al kraze tèt ou pou jwenn sibèkafe ki ouvri pou eskanerize. Depi w gen telefòn nan men w, ou deja prè pou fè nenpòt tip deskannerizasyon ke ou vle. pou voye nan kèlkeswa andwa ou vle voye l la. Si migrasyon ou vle voye yon dokiman bay, nou pral montre w kijan pou prepare dokiman sa yo. Se yon lòt travay elektwonik ou vle fè avèk dokiman, nou pral montre w kijan pou fè sa. Nou pral pase nan ekran telefòn nan pou montre w Ki jan pou w fè tip de skanerizasyon sa yo. Men avan menm, kite m di w, si w poko abòne avèk chanèl la, tou pwofite fè sa yon fason ke pou w pa bliye, paske chak fwa nou gade nou wè nonb dabòne nou yo ogmante, sa fè kè nou kontan anpil. E pou yo ogmante, se ou menm ki poko abòne pou w abòne. Se ou menm ki pou mande yon lòt zanmi w abòne avèk chanèl sa. Fè sa pou nou sa ap fè kè nou kontan anpil. Pa bliye aktive notifikasyon an paske lè videyo a moute pou youtube ka fè w konnen gen yon videyo ki moute sou chèn nan ou menm pou ka gab pou kapab gade li. Ansanm an nou pase nan ekran telefòn nan pou n al moutre w kijan Pou eskannerize avèk telefòn nou nan ekran telefòn nan, ann swiv ansanm.
Byen zanmi yo, kòm nou te anonse deja, nou pral eskannerize dokiman yo avèk telefòn nou. Pou n eskannerize avèk telefòn nou, nou konnen deja, nou itilize telefòn nan, m ap itilize. mwen ap itilize aplikasyon sa ki rele Camscanner Camscanner se li menm mwen ap itilize kisa m fè mwen ouvri Camscanner si w pa gen l sou telefòn ou kapab telechaje li sou play store li trè fasil mwen te fè yon videyo deja ki te montre w kòman w itilize li kidonk Ou ka gade video m te fè deja oubyen ou telechaje sa sou play store yon fason ke pou kapab genyen nou menm. Cam scanner mwen ouvri li, lè m ouvri li la dokiman sa yo se son de dokiman mwen menm m te gentan eskanerize kidonk ou pap jwenn yo sou paj pa w la ok men ti kamera sa ki anba la nan entèfas sa la wap jwenn li Ou klike sou kamera pou kapab ouvri yon entèfas. Ok, entèfas sa ke ouvri a, dokiman ou vle eskanerize a ou byen ranje li. Ok, ou ranje dokiman ou byen asèkale ou byen ankadre li. Lè ou fin byen ankadre li, ou vini la nan ti ekran sa la, ou tire foto l. Ok, kidonk, m tire foto m. ok otomatikman finn tire fotol li ankadrel pou ou tout dokiman ou vini nan flè sa la ki make swivan paso si gen te swivan mwen klike sou li ok otomatikman li finn banm sa la mwen vini nan ti flèy ble sa la ki di verifye m dako ok. Kounye a mwen genyen 1 dokiman ki eskanerize. Kounye a map eskanerize yon lòt dokiman. Mwen chanje dokiman. Mwen pran lòt sa kem vle eskanerize a. Mwen metel sou yon sipèfisi, sou yon sifas ki vrèman plat. Kote ke pap gen obstak. Ok. Mwen vini sou ti kamera la ankò. Ok. Mwen klike sou ti kamera ok otomatikman li ouvri sa m fè mwen byen ankadre dokiman m nan ok toujou sou ti kamera la m tire foto a m skanerize l ok mwen byen ankadre l e m wè li ankadre e lizib m klike ok cam scanner ankadre pou mwen ok sa m fè m vin la m fè Suivant. Ok, suivant, vin la m fè Aksepte. Fò m di w byen yon machin eskanirizasyon pa fon ti fè yon skane, yon eskanirizasyon byen konsa pa ki pou parèt klè konsa. Ok, nou pral eskanerize foto a, nou depoze foto a sou yon sipèfisi ki pla. Ok. Mwen vini sou ti kamera li la. Mwen vini sou kamera ki la. Mwen klike sou kamera. Ou byen ankadre foto a. Ou vini nan kamera la. Ou tire. Ok. Kamera sa li byen ankadre pou ou. Sèlman ou vini. Pou fè sur, sa vle di wè tout pati, sipèfisi, ki lòt koulè ki ankadre l yo, youn pa parèt. Sèlman, yo parèt men sèlman, kam scanner, scan e e ankadre l jan ke w ap bezwen an. Sèlman w vin la ou fè suivant, la ou fè ok. Kidonk, ou genyen tout e tout dokiman ou eskanerize. Sa vle di ou ka eskanerize kantite ke w vle w fè. Ou vle 10, ou vle skanerize 20, 15, 20, 30, 40 dokiman ou kapab eskanerize tout. Lè w fin eskanerize yo, ou vini sou nenpòt ladan yo, ou peze dwèt ou sou li pou l kapab seleksyone, ou seleksyone, ou wè otomatikman ou peze dwèt ou sa seleksyone, ou ka kontinye seleksyone grenn pa grenn, ok, ou seleksyone tout dokiman wap bezwen yo, ok, lè w fin seleksyone yo, sou.

Ou klike sou bwal dat. Sa bwal dat sa vle di? Sa vle di, dokiman w yo, yo ale nan albòm foto a. Sa vle di kounye a, si w ale nan albòm foto dokiman w yo kounye a, w ap jwenn yo pou itilize l nan nenpòt fason ke w vle. E, m panse ke ou konprann videyo a. Kounye a, si w pa prepare dokiman yo, se pa fòt mwen. M montre w kijan pou fè. Ou itilize Camscanner. ou byen ankadre dokiman yo, sèlman w tire foto yo, kanmenm skanè tou an byen ankadre l pou ou, sèlman w fè swivan, swivan jiskaske w rive la. Lè w rive la, w seleksyone dokiman w, ok, grenn pa grenn, ou seleksyone tout, epi w vin la w fè Sovgade, Gwada l, ou byen Save, pou li kapab al gade nan album foto yo ok si kem soti la ok mwen soti mwen vini nan galeri gale gale gallery ok map jwenn foto m sot tire yo foto dokiman m sot skanerize yo map jwenn yo la ok men yo ok mennen tout dokiman yo 1 2 3. etc etc mwen genyen tout dokiman yo ki la sa vle di kounya m kapab itilize yo nan nenpòt kote m vle se te yon plèzi pou m te sèvi w n ap rankontre nan yon lòt videyo petèt pou montre w kijan pou w monte yo sou paj la.